Hey sa kap fèt sa kap fèt that's life with Gelin Gang mwen tounen back avèk yon lòt videyo ankò pa bliye like share and comment pou ka plis videyo ankò videyo sa baze kijan pou fè a yon pate ayisyen so I'm about to start now so I'm little bit tired so an nou gade kijan pate a ap prepare zanmim yo Video sa m pral fè la li pale de pate ayisyen se yon pate ayisyen m pral fè m ap show nou tout bagay m ap montre nou tout sa m ap fè yo sa se yon chicken se blan blan chicken nan l pa gen zo l pa gen ven sa m sot lave l m chode l sa se sitron m te met nan dlo a m chode l sa se ak zo ansi m lave l ok. Sa se tomat, sa se piman, piman dous and zonyon. Sa se chou m pral prepare l. Am wòl dòg, tomat pou m mete anndan pate ayisyen an. Sa n ap gade la se yon aransò l ye. Tout moun konnen aransò. Pate kap gen vyann nan pap gen aransò. Lap gen sam montre nou yo, hot dog epi nap mete ze ladan. Sa se lwil la, sa se farin. Sa se ze map bouyi kounya la. Mwen menm nou pa manje epis. Prepare. Ze a ap bouyi kounye a la. Sa se glò m pote mete nan men m pou m fè bagay lo pou m tranpe vyann mwen pase m pa fè anyen ak menm san glò. Humm pate ki pral gen vyann nan pap genyen aransò a. M ap mete ze, òldòg, tomat, chou m pral prepare yo kounye a e montre m ap montre nou m prepare yo sa kivèt sa se pou m brase farin nan. Chodyè sa nap gade la. Sa se se a kap bouyi la kounya. Ok zanmim yo An nou fon ti poze Talè konsa nap tounen back. Kounya la se pate a nou pral fè. Sa se Hot dog la ki gentan pare la. Nou wèl nan yon bòl. Sa se vyann nan. Sa se egg, sa se chou. Yon chou ki prepare. Sa se farin nan. Farine nan m brase l avè fòm bè sa. Epi se avè sa nou pral woule l pou nou fè pate a. Ok rete swiv nou pral woule pate a nou pral fè nap tounen bak. Nap woule farin. Paske nou menm lè nap fè pate ayisyen nou pa fè bout farin nan près. Gen moun w achte pate a nan men l ou pa ka manje l tèlman l près. Yo pa pran woulè a pou yo woule l. Mwen menm m gen tout dokiman yo. Epi si nou dakò pou nou m ka fè l. Nou wè jan map fè? Just lèl kwit poul ka fen. Ok, kounya nou pral mete materyèl yo andan. Ok. Kounya la. Se founiti yo m met anndan. Sa se hotdog la, men vyann nan la avèk chou. Sa se ze. Sa yo se tomat. Kounye a la nou pral kouche pate a. Nou pral kouche. An ale. Wè, fòk ou byen ranje. Si w pa byen ranje l, la la la lwil la l kòmanse monte, li pral e, ouvri. Lè l ouvri a l pa bon pase tout founiti k anndan yo pral tonbe nan lwil la, lwil la pral sal. Ou byen kouche l. Epi ou pran woulè a, ou fè lizyè yo. Hein, byen kouche l, se pou l pa ouvri. Sa a nou wè la se jòn ze a. M sot koupe avèk kouto a. Epi ou fè sa. Kounye a la, nou pral mete l nan lwil la. Nou pral tyeke lwil la pou nou wè si lwil la byen cho. Map move pate a nan lwil la paskel poko pare epi se avèk fouchèt 2 dan sa mwen mwen itilize nan lwil la poum fè pate yo ok kounya mpral chenjel bò. Ok m chanjel bò kounyeya just lap fri kounyeya An nou rete swiv. Kounye a pate a pare. Kounye a map koupe l 2 bout. Haa! Nou andan? Bòt ou konnen ze yo pa parèt. Ze a yo nan gwo bòt sa yo. Pase de bò m fèl m pa mete yo pa ka men gade anndan kounya nap kitel frèt pou nou vin manje ansanm avèm ok. Goute gad pate sa la se bon gade mwen sil gou wi.